Jan nou pral wè la, se te konsa, Ken te resevwa apèl lan epi pou l t al chèche si Kay lopital. Ebyen n ap wè kote vrèman misye demare, misye pran machin li l ale, lè l rive li pral rive lopital lan, e la nou deja wè Ken e si Kay ki deja chita, alò moun yo te kraze, yo te maltrete, yo te panse l te mouri, yo lage l lopital, an yo menm yo pa t panse ta gen lavi. Doktè a pale, li di kòman w ye? Li di anfòm. Lè Ken pale, Ken di Charles. Ken. Epi Ken reponn li di, si Ken reponn li di Ken. Alò 2 bon zanmi, ansyen bon zanmi, nèg yo pral pale la kounye a. Charles, di m non. Oh, eskize, sorry. Misye ap gade l, li di. Men sak te pase? Kounye a doktè a pran la pawòl pou l di bon yo te pote misye nan move kondisyon la. Alò la kote ou wè ye la se 6 mwa la l te fè nan koma la alò se yon moun lè yo te pote l vini la l pa t gen sans li sou li l te pèdi bon sans li li pa t ka pale. Donk aprè kèlke mwa nou te vin fè yon verifikasyon pou nou wè èske mantalite l la lè n ap mande l kèk moun li rekonèt li te bay non alò sa se pou rezon sa ki fè w la. Ken souke tèt li, li di ok. Li kanpe, Ken kanpe, li di doktè ok pa gen pwoblèm, l ap souke tèt li. Li di silvouplè èske m ka al avè l lakay mwen? Doktè a di wi. Alò kite m rele miss lan pou fè kèk verifikasyon pou nou wè alò avan nou voye l ale. Epi ou pral wè vrèman rapidman Ken pral mennen Sikey ale.

Kwè la, misye li menm lap voye je l nan foul la pou l wè l, pou l chèche, men lè zye l pral tonbe lap swiv Ken, wap wè lap swiv Ken ki pral montre madanm li, wè la zye misye tonbe dirèkteman nan zye Keyla, oh my lord so dat is a pwoblm nègo, dat is a big pwoblm fò mi, so dat hurts mi so much wen i si dat video, so this part make me crying. Waww vreman m vreman pa gade pati video sa a se te mwen menm mwen menm jan m konnen m damou lè m renmen m renmen e wata nan gade pati video sa a fè m kriye men m ap gade waww men CK oblije a kriye men premyeman CK se zanmi Ken bon zanmi men mwen menm m vin wè CK e Ken son move nèg pase kote te montre Ken la foto misye a lè lòske l wè se misye misye se zanmi li ta dwe chache mwayen konnen eske misye vreman mouri vre ok. Alò la misye rapidman wap wè misye vrèman ap kriye, dlo nan zye li paka seche epi misye deplase. Tike ale dwat li yon kote lal repoze lal panse misye tèt fè mal. Alò mezanmi m gen anpil zanmi m ki pase vrèman yo fèm wè se yo vrèman ale sou youtube la yo banm love la. Mezanmi gen anpil moun kap fè yon seri bèl kòmantè yo dim yo renmen travay la antouka nou ankourajem poum fè plis rechèch pou nou mèsi anpil tout zanmi mwen yo ki kòmante. ki pale avek mwen yo mèsi anpil I love you Ken rive bò kote CK li di Charles paske se sou non sa l konnen l men kisa k pase w m fou ap chèche w nan tout kay la lòt bò an epi m pa wè w mesye lè w vin chita ou sèl pou kont ou CK pran pawòl pou l di sa m pa t panse pou m te wè m te wè a m wè l jodi a misye di men kisa w pa t panse pou w te wè ou wè. Ki kote w wè l, kisa w wè? CK di Ken, misye di yeah, ou pap kwè sa. Misye di konsa, men jodi a mwen wè tèt mwen nan yon move kondisyon. Epi Ken di men, w ap pale nan lòt sans la. Alò kisa w vle di? Paske m te jwenn ou trè mal lopital e m vin avè w lakay la. Men kisa k pase? Ki pwoblèm? Kisa k genyen? Ou ta dwe santi w alèz. Dim kisak pase misye pran pal poul di anyen anyen ki mal alò madanm mwen se yon moun mwen te twouve nan move kondisyon konsa te chagren te gen nèg li ta renmen marye avèl nèg la mouri bon kounye la men ou menm toujou nan menm kondisyon sa la ankò men kounye la ou menm wap panse yon lòt bagay bon alò m pa konprann sak pase kontan avèk mwen menn kontan avèk mwen fèm wè w kontan avèk mwen. Kendra lon gran soupi la li wè bagay sa vrèman fatigan. De nèg yo len gade lòt len pa jwenn anyen pou yo di epi Sike oblije souke tèt li Waww Sike paka pale Sike bann bay sekrè a mwen menm mwen menm alò nap wè la kounye la Sike chita avèk papa Ken yo ap pale alò papa Ken mande misye ap mande misye enfòmasyon de li kòman sa te ye de sak te pase la li di sa son long istwa donk m pa bezwen menm touche pwen sa ankò misye di ebyen ok pa gen pwoblèm men tou senpleman ou son bon gason Alò m ta swete yo ke kenbe la, donk pa fatige kò w de anyen, pase lavi se konsa. Alò papa Ken ap konseye misye nan sans pou l pa santi l twò fatigan, pou l pa santi l alone, pou l pa santi l sèl. Alò la Ken ap vini avèk madanm ni, li sot pwomne epi nou wè moun k ap travay lakay la ouvri baryè a. Epi ken e siki kwè voye zye li gentan wè moun yo nan machin nan e si keny pa vle e depil wè manzè l konnen lap bay problèm menm kounye a l leve di papa ken lap vini kitem antre anndan epi wè misye vrèman leve vrèman trè koul li deplase se yon fason ke pou moun sa yo pa vin pantan sou li pou li menm pou l pa gen problèm paske ken la pi gwo problèm ken pral gen la se lòske kote ken ye la e Epa kenn nan konnen kote si key ye la epi nap wè la key la ye e li menm li rekonèt key la se madanm li epi key la li menm podyab kòm yon avèg la ki pa konnen anyen jiska mentèl poko wè anyen men mezanmi fim nan pral bèl fim nan pral gen bagay la dan ann swiv toujou. Ken avèk madanm li lap vini yap fè yap mache epi li rele Charles epi li rele Charles men Charles pa vle menm gade moun yo nan vizaj menm paske chak fwa Charles vire jel ga ee si Kay vire jel gade moun sa son pwoblèm li di Charles sa se Keyla madanm mwen ee fè konesans ansanm avèk li Keyla sa se zanmi mwen an mwen tap palew de li a ee kòman ou ye. Misye fè, misye pa reponn. Li di, Antouka, m tande tout bagay yo, mari m pale de ou anpil. M byen kontan ou la a, alò toutfwa ke ou pa t mouri nan sitiyasyon w te ye a, ou gen yon lòt chans pou w viv ankò. Si ke li pa reponn anyen, epi zanmi a pral di konsa, Men, pale non, di yon bagay, sa k pase w menn, hein, di yon bagay. Ou apre misye pito fè siy pito l pa reponn, epi ke l apral mande, Èske zanmi w lan anfòm? Li di, Wi, l anfòm. Ou konnen l te fè konbyen tan lopital? Alò li ka gen pa li ka poko fin bon men li pa gen anyen li an byen li byen ok an ale e poutan kisa sikey ap jere sikey pa vle pale menm pou manzè pa tande vwa pou manzè pa sispèk se te li men m santi keyla gen yon ide la hein sa nou wè nou pa wè keyla kòmsi pou bay yon ti zi kòmsi waw antouka mezanmi gen bagay tande pase lè gode lap di misye gen plizyè mwa lopital. Alò l konnen li te gen yon nèg ki te rele Sike ki te malad, ki yo te touye, o lò li pa konnen, alò l pa konnen. Ann gade pou nou wè. Mezanmi ann gade pou wè, sa se sa se yon siy. Heyy! Bagay la gate la wi. Sa se yon siy li ye. Keyla, la gen yon ide. M pa konnen si te yon bagay yo te abitye fè deja alò kèlkonk, alò si n ap swiv la byen, Humm bondye papa Yow men nou al lòd Ake animò bro men Sa pa wap ankò non men chak fwa map gade videyo sa santi kèm sanm ap tresayi men woo Wi la Keyla rete ap gade si key si key rete ap gade Keyla etan lwen Vra etone Keyla e se sak fè e kenn pat e si key pat vle pale Pre Keyla poul pat gen yon ide ebyen la Keyla kòmanse sispèk yon bagay mezanmi timoun Keyla rete vrèman tris. Maria rive sou li li pa menm wè ann swiv pou nou wè lè misye rive di Keyla sak pase li etone Ken pran madanm li alò se madanm li li antre avèk li alò me si Key oubyen Charles ki chita nan gym nan la li pozel trè cool ann wè sa Keyla pral fè.
CK. Ke lè parèt li rele CK. Men misye fin reponn wi, alò se nan plan lal pranl. Lal gade poul wè. Kounya li pral rele nan non misye rele la, Charles. Wè lal vire, alò lal pa rele CK. Misye pou fi a pa konprann li. Danje pou Brezil! Alò Keyla wè l te twò lwen, Keyla pral avanse. Men bagay la. Si Keyla pral pran pawòl pou l di kòman m ka ede w, li di nan lè pa m nan, m te gen yon moun nan lavi m ki te, se te yon moun ki te gen yon pwojè, alò l te pase anpil mizè avèk mwen. Men lè m ap kontwole, m wè figi ou sanble avèk figi l. Misye di, figil CK di alò se pa te mwen menm Keyla di vra ou yo fè yon imaj nan zòrèy mwen chak fwa m tande vra ou m sanble wè vizaj moun sa m wè vizaj jènjan sa se enposib paske gen anpil vwa ki sanble èske m ka poze yon kesyon si Keyla di si w renmen yon fi anpil. Epi sikonstans te fè li elwanye. E rive yon lè, ou reyalize ke l tounen, pou l marye avèk ou. Èske w ap pral gade dèyè sa ke l te fè a? Oubyen èske w ap aksepte li? Ha, ke la gen yon ide! Se ke di ke la, men ki pren sa. Lè yon moun mouri, l pa tounen ankò, ke la di, m pa p pale w de mouri la. M ap pale w de yon depa. Misye di, Men, ki diferans nou ka fè antre sa yo? Ken di, Alò, si w te gen yon vrè lanmou pou yon moun, lanmou sa a te dwe la jiskensi pou l t ap dire. Li te dwe egziste. Pye la di, Ou gen rezon. Ekskize m. Manzè vire. Yon semèn apre, Sike ap fè ti spò. And Kayla up on the stairs. Kayla ap monte mach lan.

Nan yon moman ke m pa t wè, li pèmèt mwen wè. Li te toujou pote kè kontan, lajwa pou mwen. E depi lè mwen fin wè a, li disparèt. Mwen vrèman konfond ke pa gen lòt moun moun sa ye se ou menm.
Alò ou di m ou te avèg, men kòman ou fè wè se mwen menm? Se pa fòt mwen paske chak fwa ou pale li rete kòm yon imaj nan lespri m.
Mwen vrèman sur ke se ou menm, silvouplè fè m konnen. Misye di, Se pa mwen menm. E li pa t ap janm ka mwen menm. CK yon bon gason de tout fason mesye. Mwen menm ki t ap gen kè sa, ki t ap agwanta bagay sa pou yon zanmi. Si w fyèl mwen pou zanmi sa ta pase frè m. Mwen menm. Koute sa Keyla, ou menm son fanm marye kounye a.
Ou marye avèk yon bon bon zanmi mwen, yon patnè mwen. ki se Ken.
Yon nèg ki vrèman elegan. M panse la ou dwe kite tout sa k te dèyè yo dèyè. Tout pase rete pase.
Bliye tout bagay. Sa k pral ede w la kounyela, ou dwe panse de fiti w.
Konbyen timoun ou gen pou fè e kòman pou fè mari w kontan.
Donk, kite pase yo ale,
epi gade fiti ou.
Pou mwen menm, sa te ta pi bon pou ou konsa, pa fè memwa w panse anpil, trakase kò w pou yon pakèt bagay. M wè l ta pi bon pou ou konsa. Bon, oke.
Alò, si mwen menm se te nèg sa w ap pale de li la,
kisa w t ap fè? Èske ou t ap divòse?

Epi Keyla pral jwenn avèk nèg la men ou konnen gentan tris epi nèg la pral mande sak pase paske li wè Keyla nan fason ki pa bèy Poukisa ou pat lakay la Manzè pran pawòl Manzè louvri bouch li poul di yon bagay li pa jwenn sa poul di Misye di men kisa wap serem Dam nan di sere non m pap sere anyen pou ou menm Depi lè nou vin pran angajman an m wè kòmsi ou Ou pa nan nòmal ou. E pa angajman ki pa nan nòmal li non frèm, se si key ki parèt lakay la. E zanmiw si key te ye. M vlew kontan, pa ban mwen manti, ou gen yon bagay wap serem. Paske depim gade nan vizaj ou m ka wèw kontan. Keyla di bon m pa konn sa wap pale de Leila. Misye di bon m pa kwè w te ka fè ton bagay ki mal.